Paske nou rive nan moman fòk nou kapab chanje mantalite n, fò n kapab chanje fizi n zepòl. Paske Ayisyen se sèl pèp, sèl nasyon m kapab di ki pa vle wè byen pou yon frè l, pou yon sè l. Ayisyen rayi pwòp frè l, pwòp sè l menm pou chofe dife. Konprann? Nan langaj pa nou, menm pou chofe dife. Paske tout sa li wè w ap fè, depi l wè sa w ap fè a, ou kapab jwenn yon ti benef, yon, li kapab fè yon bagay pou ou, Ayisyen ap rayi w pou li. Depi l wè l pa ka fè l, l ap rayi w pou li. Ou konprann? Ann pran egzanp sou rezo a. Gen anpil ti jèn ki gen kontni yo, ki gen kont yo. Wap wè majorite nan yo gen moun kap chache bani paj sa. Ou konprann? Gen moun kap chèche anile paj sa. Poukisa? Paske lè ti jèn nan gen kontni l, depan de sa ke lap fè a. Inikman l ta depi l fè 90 pousan. Pozitif, 1 pousan negatif pou 1 pousan negatif sa, yo pa bal glwa pou 90 pousan pozitif la non, yo bal glwa pou 1 pousan, konprann m kapab di pou 10 pousan negatif kel fè a, paske pa gen moun ki pa fè erè, tout moun fè erè. Konprann? Tout moun fè erè. Si ti jèn nan fè yon kontni, pou l kapab defann tèt li, pou l pa manyen zam, pou l pa fè sa k negatif. Nou pa wè sa pou nou fè se bani paj li. Bani paj li. Nou te ka rive, nou, nou, nou, m ta kapab di, nou te ka rive lwen wi men, nou gen twòp hèn. Konprann? Twòp hèn. Si pèp ayisyen se. pèp ki pat ki te gon tèt ansanm ki pat nan rayi lòt e tann ti poud pou lòt batri e vye bagay nou tap rive lwen paske banm nou egzanp gon seri de bagay kap fè pale de yo nan mond la entènasyonal anpil kote ann pran egzanp yon restoran si de twa grenn ayisyen ta di ke ann met tèt ansanm poun ta fè yon restoran pou poun fè pale de. nou nan tout mond la. Nou te ka fè l wi men pi devan nou menm ankò k pral rayi lòt, tann poud pou lòt, tiye lòt, yon pakèt bagay. Wi nou te ka fè l men tèt ansanm nan, nou manke tèt ansanm nan. Gon seri de bagay ke m ap dekouvri nan kominote ayisyen an ke m pa dekouvri nan kominote, nan lòt kominote yo. Se pa paske yo pa genyen l non men yo pa afiche yo. Men nou menm nenpòt ti bagay nou afiche nou. Konprann? Nou afiche nou. Gen bagay ki anndan kominote nou an, ke lòt kominote yo pa konnen. Sensèman yo pa konnen. Yo pa konnen. Si wap fè yon bagay, li vle se li sèlman k pou fèl, lòt moun pa gen dwa fèl. Epi sa w tande a la, ti poud kòmanse mete, yon pakèt bagay. Konprann pou detwi vi lòt. Ti jèn nan gen dwa gen ti kontni l la. Banm pwan egzanp. Menm moun k ap vann kò l sou rezo a, ti sa l fè sou rezo a ede lòt moun ke l pa menm konnen menm. Pandan se tan l se yon sakrifis. E bon, pandan sa vin nan tèt mwen an, gen yon ti dam, ti dam k ap fè agrikilti. Yon timoun wi l ye. Yon timoun. E. Kote yo bane paj li a m pa sonje swa Dani oubyen m pa sonje kòman li yon ti yon ti dam mwen konn ap gade sou sou tiktok la kote manzè ap bay agrikilti tout bagay sa yo enben yo bane paj li yo bane paj li konprann yo bane paj li a pandansetan li di w ak paj sa li te konn ede yon pakèt lòt moun Moun ke l pa menm konnen. Lè ou pa kwè menm moun sa yo ki bani paj li a, sa l te konn ap fè sou rezo a te konn ede menm pa ti fanmi moun sa yo menm. Ou konprann? Yo bani paj la, li arive pèdi l. Alò, pou m byen di ou, fòk nou chanje bagay yo. Lè ti jèn nan nan peyi a, li pa gen anyen l ap fè, se ti kontni li kapab fè. E kontni lap fè a son trè bèl kontni hein se ti kontni lap fè poul kapab ede tèt li poul pa lage kòl nan sak negatif konprann poul pa nan manyen zam tou sa yo epi ou menm sak fèw plezi se bani paj la ou anile paj la kòmanw santiw lè sa e pandan se tan li diw sal te konn ap fè a te konn edel te konn ede lòt moun. Li te konn ede lòt moun. Nou te ka fè pale de nou wi men kè nou twò sal hein. E m swete ke ou menm kap gade video sa si w te fè pati moun sa yo pran w ti konsyans. pwan ti konsyans e ti jèn kòman ti jèn sa rele ankò bensy bensy ti baydenn yon bagay konsa mè wi e ti patnèw te arete an repiblik dominikèn nan poukisa yo aretel se menm sa lap fè sou rezo a lap kontrib lap e lap patajel a lòt moun nan pataje pataje gade kòman lal pwan prizon la gade kòman lal pwan tou prizon la poukisa Nan sa lap fè a, nan ede lòt moun, men men kote la tonbe. Alò ou pa kwè gen moun kap chèche bani paj li, fèl pèdi paj li. Gen moun ki rayil pou sa lap fè la. Wi gen moun ki kapab rayil pou sa lap fè la. Pandan se tan sa lap fè a, li bon an favè pal e an favè lòt moun ki pa gen mwayen. Ou konprann? Li ede yon pakèt moun. Men li pa pè, li pa krent fè sa l ap fè a. Nou pa kwè gen moun ki rayi l pou sa l ap fè a la. E m swete ke nou chanje, nou chanje fizi nou zepòl paske gen de bagay nan kominote pa nou an ou pa jwenn li nan lòt kominote yo. Se pa paske pa genyen l men li pa, li pa pwopaje jan ke li ye nan kominote pa nou an. Pa gen sa wap fè depi ayisyen an wè ke sa wap fè a e li kapab ede w li kapab ede w grandi li pap renmen w pou sa non yo plis vle w bese ke moute e pandan se tan yo e pandan se tan moute w moute w te kapab an favè w moute w te kapab ede yo. Men yo plis vle wè pandan wap grandi, pandan wap monte. Gon grenn bagay mwen menm se sa ki fèm toujou panse ke genlè e sak fè nan peyi dayiti pa gen sak rele militè, lame. Paske m konn wè nan lòt nan lòt peyi yo, militè yo e avyon, gen yon seri de ti avyon ki konn ap e antrene anlè a, swa yo nan menm ling, de twa kat senk ou wè yo nan menm ling. Y ap kouri, yo len, y ap kouri nan yon nivo pou len pa depase lòt. Mwen menm m ap di, si te gen bagay sa Ayiti t ap gen anpil mò paske lè pral gen antrènman, lè w ap antrene yo gen dwa pran 10, 9 a 10, 11, 15 ti avyon epi y ap antrene. M panse ke lè moun nan, yonn nan e yonn nan moun k ap kondi avyon an te gen dwa. Li di, ou pral pran devan m, m ap mete w atè. Ou pral pran devan m, m ap mete w atè. Pandansetan, se yon lòd, se yon lwa pou yo kouri nan menm nivo. Youn nen pa gen dwa ale kite lòt. E lòt la te gen dwa wè konpatriyòt li a pral pran devan l, sa w tande a la epi. Li fon koute lan, li lage l atè. Mwen m renmn. Mwen renmn mwen di gen dwa e sak fè sa, gen dwa e sak fè pa genyen pa gen pa gen lame ayiti paske avyon ta pral vole tout jounen pou yap antrene pou yap pou yap antrene anlè a gon seri de ti avyon kap vwayaje e pa vwayaje kap antrene tankou lè w wè kò lame a ap deplase avèk prezidan an. E gwo avyon an dèyè, sa pral depan si se elikoptè oubyen avyon, li swa li gwo a nan mitan epi gen 3, 3 oubyen 4, 4 chak bò gwo a epi y ap file, y ap file. Bon, m pa konn si gen yon moun k ap tande sa m ap di a petèt ki kapab defini bagay la pi byen, konprann, ki kapab defini l pi byen. Men, se egzakteman se sa m ap di a paske si te gen, si m panse si gen lame Ayiti pandan y ap deplwaye kon sa, pandan y ap antrene, avyon yo sipoze kouri nan menm liy. Youn gen dwa wè sa pral pran devan l, li di, Ou vle pran devan m, m ap mete w atè. Ou vle pran devan m, m ap mete w atè. Li vle se li sèlman ki pou devan. Se nan sans sa a. Ou konprann? Alò, m swete ke nou konprann sa m ap di a. Epi, si nou gen yon ti hèn, chanje ba yo pou n kapab. Pou n kapab pi miyò nan sosyete a paske nan kominote pa nou an m santi se nou sèlman ki konsa, ki pa vle wè yon frè l, yon sè l avanse. Nan lòt peyi yo w ap wè de twa kat moun ap vann menm kote menm bagay pandansetan yo vann san pwoblèm. Men Ayisyen an si w ap vann dlo a se li sèlman k pou vann dlo a. Si lap vann diri a, se li sèlman k vle pou vann li. Si lap vann mayi a, se li sèlman k pou vann li. Si lap vann ti pate a, se li sèlman k pou vann li. Lòt moun pa gen dwa vann li. Men, men pwoblèm ki gen nan mitan nou. Se li sèlman k pou vann li. Alòske gen lòt, nan lòt peyi yo, w ap gade gen de twa kat boutik menm kote e y ap vann menm bagay. Wi yo vann, san pwoblèm, san krent. Yo pa met ti poud, ti batri pou lòt non. Yo vann san pwoblèm. Bon pa mande Bondye pou vwazin sa a, lòt moun nan pa ta genyen sa ou bezwen an, li di ou, tcheke nan lòt boutik la. Si l pa genyen l, l ap di ou, al nan lòt boutik la. Ale pi devan la w ap wè tèl boutik, tèl boutik, w ap jwenn ni ladan l. Nan kominote pa nou an pa gen bagay sa. Pa gen. Antouka, se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou, pou m te pataje ti ide sa e m swete nou konprann sa m ap di a e chanje fizi n zepòl. M te kontan ansanm avèk nou e w a bay avi pa w nan kòmantè a. Di m sa w panse de ti sijè sa nou pataje ansanm nan. An nou chanje bagay yo. Pou n kapab rive pi lwen epi, konsa tou, n a pèmèt sa k pa gen mwayen ede lòt ede lòt. Mèsi anpil.